Bonjou, bonswa la fami. Nap swete w byenvni sou chanèl la. San n pa bliye di w nan zafè news, deba, analiz, nou se numero uno sou mache a. Donald Trump pa janm fimen ni bwè alkòl depi l fèt. Poutan li gen yon vodka ki pote non l. Ou pa twouve sa biza? Jodi a nou vin di ou sa k koz Donald Trump te prezidan Lèzetazini. Nèg ki t ap mande m videyo yo, Lafami pote l pou nou. Pataje l kounya pou plis moun wè travay la. Nou se Lafami. Abòne ak chanèl la kounya pou w pa pèdi lòt bèl videyo k ap vini yo. Donald Trump fèt nan lane 1946 a New York. Trump grandi nan yon fanmi trè rich. Fred Trump ki se papa Donald, misye te konn fè milyon l nan imobilye. Donald Trump li menm te konn travay a papa l depi l te tou piti pou l fè ti kòb li. A 17 an, Trump antre nan yon akademi militè paske sa se te toujou rèv li pou l wè l k ap kòmande. A 17 an l lan l gentan ap dirije plis ke 40 jenn gason. Yo te plase l kòm kòmandan. Depi la li kòmanse fè popilarite, li te trè koni a lepòk. Aprè plizyè ane, Trump deside. deside bay akademi militè a vag pou l al fè lajan. Donald Trump fè konnen li son nèg ki renmen lajan depi l fèt e l se yon sitwayen ki renmen pale de tèt li anpil. Dans lèzane 70, lavi New York pat dous, koz ensekirite a tap vale tèren. Anpil moun ap demenaje pou al rete nan lòt zòn. Genyen tou ki te konn vann kay yo paske nivo kriminalite a te wo anpil. Donald Trump li menm kòm yon entèlijan e ki gen yon espri antreprenè li fè konnen afè ensekirite sa se pou yon ti tan. Gen yon lè bagay yo ap vin trè dous. Li menm sa l te fè avèk lajan papa l te konn ba li yo. Li tonbe achte gwo apatman, achte tè pou l konstwi. Se sa l te konn fè. Si li achte kay la nan men w, li pa an bon eta, li repare l, li envesti ladan l, li mete l nèf pou l vann li pou plis lajan. Popilarite l ap moute. Anpil moun kòmanse konnen l tankou yon machann kay e antreprenè. Lè bagay yo kòmanse amelyore Nouyòk, dan lèzane 80, anpil moun ap tounen lakay yo, nan vil yo. Se la Towo a kòmanse fè gwo kòb. On moun ki poulòp, ou pa gen kay, oubyen w bezwen kay pou lwe, ou gen pou pale a Donald Trump. Se sa k fè w ap wè anpil gwo bilding ki nan Nouyòk la, se pou li yo ye. Wap wè anpil tou pote nonl Trump la menm fòtin li ap ogmante plis chak jou paske li envesti nan anpil gwo pwojè li prete bank lajan pou kòb li fè piti el pat sèlman rete nan vann kay li kòmanse ouvri dè restoran otèl ouvri dè konplèks la anpil gwo òganizasyon gen zye sou li li kòmanse antre nan sosyete milyonè dan lè zane 90 Trump kòmanse fouye kòl nan politik poul konn kòman sa mache paske depi tou piti afè dirije afè chèf la son bagay li renmen men Donald Trump pat fouye kòl twò fon koz li te plis wèl nan envesti Ti e kreye pou l fè plis laj. Dans les années 2000, Trump etone tout moun. Li devni yon prezantatè e animatè tele, li gen yon emisyon ki te konn pase sou NBC. Li te rele l The Apprentice. La menm li devni animatè tele le mye peye du mond, a yon afè de 3 milyon dola pa epizòd. Popilarite l vin plis, moun ki pat konnen l ap chèche konnen l paske l gen milyon. Ou konn prensip mond lan deja, depi w gen lajan tout moun bezwen konn kiyès ou ye, sa vle di lajan rale moun. Se sa k fè m ap di w zanmi m met may pou w fè kòb, paske lajan se pouvwa, se li k dirije. Tout Lamerik la kòmanse abitye a yon nouvo vizaj ki se Donald Trump. La li tou pwofite fè maketin pou pwodwi l yo, li vin gen plizyè sous k ap ba l lajan. Donald deside fè yon nouvo bagay, li vann non l. Men w ap di Lafanmi, sa parèt biza, kòman l fè vann non l? Ebyen kite m di w zanmi m, gen plis ke 30 imèb ki pote non Trump. Tankou w ap jwenn an Kore di Sid, w ap jwenn o Japon, w ap jwenn la Turki, ak anpil lòt peyi nan mond la. Pwopriyetè imobilye sa yo dwe peye Trump yon sòm lajan chak ane poutèt yo itilize non l. Men w ap di l pa yon sta, kòman l fè fè biznis sa? San w pa konnen, Donald Trump gen yon popilarite anraje dèyè l antanke milyadè. E l fè popilarite l nan tout sans. Depi menm avan l te prezidan. Paske l gen pwodui l k ap vann nan tout mond lan. Donald Trump, nan vann non l sèlman, li ganye plis ke 600 milyon dola pa an. Li te menm ekri yon liv, The Art of the Deal. Nan liv sa, li eksplike kòman w fè lajan, kòman w aprann de biznis, e kòman w devni milyonè. Liv la te fè anpil wout. Anpil moun te renmen l. Li pa t pran twòp tan pou l te pran plas best liv. Le 16 jwen 2015, Donald Trump deklare kandida a la prezidans, nan pati Repibliken. Men li pa t gen twòp eksperyans nan politik. Akoz li te gentan gen yon popilarite top, lè l ap pale, tout moun renmen tande l. Sa te fè l santi ke tèren an pa difisil vre. Li mennen yon kanpay pwofesyonèl, avèk de pwomès ki pèmèt moun yo di wi, m ap vote pou Trump. Avèk entèlijans li, li kòmanse ganye lè swing state. Sa swing state la ye? Yo itilize l pou eleksyon k ap fèt Ozetazini. Swing state la, se la pi gwo elektè yo chita. Pou pa konfond bagay yo. Eleksyon usa avèk eleksyon lakay nou Ayiti, pa menm. Paske an Ayiti, nou jis fokis sou moun ki fè plis vòt la. Se sa ki enpòtan pou nou. Poutan Ozetazini, gen sa yo rele les grands electeurs. Ou mèt fè vòt ou te ka fè. Depi ou pa gen moun sa yo nan bak ou, yo pa vote pou ou, ou poko janm ganye eleksyon. An 2017, Trump genyen eleksyon an anfas Hillary Clinton. Li nome kòm le 45 ièm prezidan dè Etazini. An 2021, fòtin Trump te estime a 3 pren 1 milyar de dola. Men an 2022 a la li desann a 2 pren 1 milyar de dola. Trump fè konnen nan peryòd Covid la li pèdi yon milyar de dola. Trump gen 4 pitit, 2 gason, 2 fi. Li fè konnen golf se pas tan l. Son bagay li renmen anpil. Pandan gòlf se pastan l, li fè anpil milyon ladan l paske l posede anviwon 18 teren de gòlf. Li gen yon Boeing 757. Avyon sa se trafik li te konn fè oparavan paske Trump te gen pwòp konpayi ayeryèn li. Kounya li chanje l an avyon de liks. Pou Donald Trump, Boeing sa se yon palè volan paske menm nan douch avyon an gen lò de 24 kara. Boeing sa koute l 100 milyon dola aprè tout modifikasyon li fè ladan l. Li gen 3 elikoptè Sikorsky S-76 ki pote non l. Chak elikoptè sa yo koute l 7 milyon dola ameriken. Li gen yon manwa de 10 mil mèt kare ki twouve la Palm Beach an Florid. Chato sa koute l 13 milyon dola. Li gen yon afè de 58 chanb a kouche, 38 sal de beny, 3 chanb anti bonb. Pou sizan ka, nenpòt sa k ta pase, anndan chato sa ou gen kote pou mete w alabri. Li gen plizyè teren de tenis, plizyè pisin, yon teren de bal de 2 mil mèt kare. Li gen yon jet Cessna ki koute l 15 pwen 3 milyon dola. Li gen 2 kay an Virginie ki. koute l enpre 5 milyon dola. Li gen anpil pwodui de liks ki pote non l tankou parfum, vodka, kravat, matla, snake ak anpil lòt ankò. Li gen kazino l la ki se Tal Mahal, plase kòm youn nan pi gwo santral kazino Dèzetazini. Donald Trump se yon vrè milyadè, yon antreprenè, yon ansyen prezidan. Like videyo a.